Avè sa sa Matyas ap fè nan raje sal la. Talè. Matyas. Sak pase w la. Ah, sa w gen ap ap tanble tankou se fanm ki gen ki gen tranche. Se fo. Ah, pa kan pa pale fò sak pase. Vin ajanm nan nèg. Pandan map vini nan koub la la m kwaze M kwaze kap vini menm ak manmanm te nan wout la nèg m kouri tounen pou pa. Ou bay manmanw te vini nan wout la manmanw ta ye vann. Nou ta nou ta bay vann nèg an m pa vle fanm nan wèm nèg an m oblije kouri. Kòman ou pa vle wèw la.
An manmanm ap vann manje kwit nèg an epi veso nan men map map bay pwomennen nan la rue. Sa sa fè menn.
Non papa.
Yo gen lòt bagay gen bagay ou pa konprann.

Men machann dirijan!
Matyas, sa se pa manman w? Manman m wi, sa k genyen? A pa se yon machann diri cho manman w te ye? W ap achte diri? Vann ou? Wi, Matyas gen tan kouri la, e mwen ki jwenn nan ap ap grate m pou m pare. E mwen ki jwenn nan raje a wi, m di li pa ka kouri pou li kite w Fòy pran ansanm avèw pou pranm nan pare mennaj e yidi osi wè lap kite. Evre matyè. Aba wè ti bèkèkè pale non. Di se vre. Li wont. Li wont.
M pa rete kwè sa non. Matyas. Se pou ou wi mwen m wap fè sa. Ou pa bezwen ap manje dwèt. Se pou ou l ap fè l. M panse ke si manman w ap vann nan lari an la, se pou l ka fè edikasyon w. Men m pa wè poukisa pou wè m pou w ap kore. Si se manman m la, se mwen k t ap pot chodi a wi. Se mwen k t ap vann tout bagay. Chak fwa m vann, m t ap pran kiyè, m pase bò bouch mwen. Mezanmi Matyas. Manman w gen, manman w jwenn. Gen m k ap chache pa jwenn. And ou vin di ou jwenn manmi. Nan tou lè ka manmi Mwen se Menaj Matyas. Epi ok pitanm, m byen kontan sa.
Matyas. Li wont li pa pale. An tou lè ka manman w se manman w nèt. Mwen se menaj ou. M ka konprann sa. Ou pa oblije wont pou sa. Sa manman w ap fè a se pou ou menm l ap bon. Mwen menm m ka kite w. Men manman w pap kite w cheri. Ok.
Sa l ap fè a se pou ou menm l ap bon cheri. Ok. Mwen menm map kite w li menm li pap kite w.
Wi manmi.
Manmi. Ou met kite l wi. Matyas. Gade kòman manman w bon moun. Nan gentan manje ansanm manmi.
Ou konnen m nan la wi. Ou bon moun wi.
Gwo defisi Taye fè la yo, defisi san gou. Nou plas nou di Taye bon moun. Matyas ki pa ka konprann sa. Matyas, kounye a la ou santi w ou pa fyè de manman w? Ou menm sèl m gen ou pa gen papa nan menm se sa. Sa m ap fè a e pou ou l ye kounye a la ou wont mennaj ou. Manman l jwenn, manman l jwenn. Kounye a w ap pete kouri pou demwazèl la pa konnen si se manman w Matyas. Manman m pito.
Ou konnen ou fè m dekouraje ak lavi. Cheri, m prale wi pitit fi m. Mbe ok man, mbe ok pitit. Ann valorize manman yo, ann moutre yo enpòtan. Pafwa manman yo fè de sakrifis pou nou, pou yo fè nou rive yon kote petèt yo pat menm gen chans pou yo te rive. Se jis paske yo vle nou vin yon bagay nan sosyete a. Ann pwouve yo yo enpòtan pou nou nan aksyon ke nap poze yo, menm si se pa ta gwo aksyon. Paske lè w pèdi yon manman, se enposib pou ranplase l. Pa bliye, pataje videyo a pou ka pèmèt plis moun wè l.